Benefis yon oto epi apre pou pèsonalite manje? Ou mèt di m cheri. Men moun yo ap tòde w. Mwen, w ap wè m gen yon zanmi dèyè a la. Se sou tele, se sou moto l la mwen te kòmanse ap tande. Tande w, hein?
E tankou degaje m vire. Men vi ke kounye a ou konnen m pa t janm tankou panse ke m t ap jwenn yon moto. Kidonk sa te vin pa enterese m ankò, m te bay vag. Ok, ou tou pa fin kondi? Wi, wi, m tou pa fin kondi. Ou poko fò?
Men vi ke mwen di mesye a konsa, a, men sa ke nap fè. Banm yon dire de tan. Mwen, ou ap wè sou rele l la, lap di w men kilè li ban mwen. O, li, li, li te ban w dire de tan? Wi, men, men pat pale de tankou bagay, e, tankou pou poko abiye l la avè m. Ok. Men mwen menm mwen mande l yon dire de tan. Ok, ok, ok. Etan li te di m bon ok li, li a, li asepte. Byen ke sa t fè l e. A men pa gen pwoblèm, m pral rele l. Non, non, tande cheri, tande, non tande, an nou pa fè tèt cho. Mwen menm tande zanmi. Bondye beni nou deja mwen m pa pa bezwen moto mwen m tap plis anvi w gen moto a kel ret nan menm sa pou m fèl e pa pou mwen l ye men kounya pwiske li foure m ladan l kounya mwen menm tou m pa vle fin baw moto a epi wale la epi epi li pral rele m pou l pou epi l konnen eske gon depozit ki fèt. Ya wi ou mèt pale sa ansanm avèl men sofke mwen menm m pa vle tankou pou di m nan manti mwen pat janm di l konsa e a ou konnen. E m poko tankou apil nan lari an non pou tal bagay men ou mèt rele l wap wè dil konsa kontra kilè li te di l lap kòmanse lan kisa m te di l. Ou vle m rele l pou mande sa?
Ya ya ya Ah men monchè. Ou kapab rele li. Ah monchè avèk plezi. Bon talè èske moun nan live yo vle m fè apèl la nan live la si w vle di wi map rele mèt moto a la. Pase se yon plezi lèm wè Bondye itilize platfòm mwen. Mwen menm m tap kon wè avè avè tout sensèrite men ekip mwen la. M di kèt mwen se m te vle se kado pu yo te fèm se kado moto a. Pase kan menm se premye eksperyans se a moto ki anba fè jwenn kòb pou bay chak jou e lari a pa bon ou konprann. E ou konprann. Non mwen menm e pa mwen k pral deside ni pou m bay ni pou m pa bay non. Depi mèt moto a di bay li m pa bezwen konn anyen m bay moto a m fini wi. Epi m pa gon foli poum kenbe moto banm rele moun nan Mwen ki foli m gen bon Bondye beni m deja se yon plezi bon mwen menm map achte moto m bay moun banm rele zanmi an pou mwen mande li si l di monchè bay moto a map di monchè ala moto w epi map ba w yon akolad ou konprann talè wi. Frèm ok zanmim ou la.

Ok tantan mwen frèm non m gon gro jounalis la anba live la ki bay opinyon l men pou m moutre misye ke mwen nan enterè l e mwen mwen te di sa map kenbe pawòl mwen depi mèt moto a di dakò sa li konkli ke misye pran moto a l ale kounya apati de demen. Apati de demen, nou pral nan komisarya ou pral siyen. Non m pa bay kopi. Oyè, fò w vin siyen ke ou pran yon moto kontra nan men tèl moun, m pral fè zanmi an voye pyès li. Kounye apati de de 10 pou kòmanse bay kòb la. Ya, ya, ya m pa gen kopi. Ou dakò frè m? Pa gen pwoblèm frè Luckson, tout sa w fè se byen, sa w di a se byen se sa l ye. Yes, pa gen pwoblèm. Pase m te vle imaj sa yo rete nan live la pou misye parèt nan live la pa misye sa fòma misye konnen son gwo angajeman li pran la tou. Yeah exactement paske ou rete li ou fon live, son live ou fè avèk li. Exactement. M dakò, se trè byen. Dakò frè pam nan.

M te ka toujou di monchè al aprann kondi sou yon lòt moto non. M te di depi mèt moto a di bay li. Kounye a mèt moto a bay pawòl bay mo pa l. Li di l bay li. Kounye a frè pa m nan n ap ban moto a demen nan komisarya. Demen se ve. Afè pa m anfò m? Yes lanmou. Pase se menm jan si yon dyaspora fè m konfyans li ban m responsab yon bagay pou li fò m byen jere l. Fò m fè kòmsi se te afè pa m m ap jere. Si nou wè m pa mwen mal aji nou ka di l anba layv la. Pa enbloke. Pa en bloke, si w wè m mal aji w ka di a monchè frè Lexon ou mal fè l. Si w wè m mal fè l. Pase se sa. Nou konprann? Sa li vrèman ye. Non, mèt ak moto a se yon bon moun wi. Gen moun ki pa nan bò a moto. Kò w al aprann kondi w vin pran l. Li pa gen pwoblèm. Pase tande se ede l vle ede l. Se edel vle li bal 15 jou anviron ou konprann e ou gou kal etwal fret cheri tet fret demen nou akonpany nou a ekip mwen nou bal nan komsarya ki pi pre nou nou bal siyen ou konprann epi ke moto pou ou konprann yes.

Se levanjil. Li te vin nan live la, li te bezwen 4 mil dola pou pou lal fon komès. Li jwenn 4 mil dola. Kounya m pa ka di monchè pase w jwenn moto a m genbe 4 mil dola. M pa ka fè sa. Ou konprann? M pa pran yon dola nan kòb mesye a. Kè m di m fè sa. Pase se yon ti jèn. M pa pase m m di mesye sa m pa vle l panse lè m fè live la se pou m ka kwense l non. Ou konprann? M fè live la pou mwen ka clean tèt mwen mwen menm. Paske m gon platfòm ki laj, nenpòt ti sa moun di pou sou mwen, moun menm si l parèt piti, moun ap tande l gran. Ou konprann? Paske Bondye fè sa l te dwe fè a avèk nou, fò nou pridan. Ou konprann? E gon moun ki di se yon jij depè frè Dickson. Yon jij depè. Amen. Nan tribinal pou al avèl. Amen.

Mwen pa konn anyen ankò non fanm nan sof m priye pou Bondye pwoteje misye nan lari a Eeh m pral pale avè li.
Wi m kwè plak la se pou mèt moto a mezanmi nou konnen se non ti. Se e nan ti lè enber sa m pran ou te vle profite remèsye moun yo? Wi bon map di mèsi a tout moun ki sipòte m a tout moun ki kwè nan travay k wap fè a se yon bon travay ou konprann e m ta renmen a chak dyaspora ki ka ede yon moun ayiti yon moun tou ki pap fè yo wont tou konprann yon moun ki kwè nan travay e tankou mwen menm So se se sa ke m pral fè e mwen pap fè ni ou menm wont ni moun ki ban mwen l nan wont. Mèsi anpil a tout moun ki sipòte m. Ok dakò frèm.
Anben mèsi tout moun se te yon plezi e sorry banm kouri desann pase gran frèm ak gran sèm live e m pat dwe moute men sa ijan m santi misye paka tann ankò m kouri pase pase m te vle etap sa fini. Lanmou pou nou Bondye avè nou.